Bonjou bonswa mes amours se chèch ou fanmi dèt rete lakay mwen jan nou kòman bwè nan video a jodi a m pote yon bèl ti video pou nou yon bèl ti konkou manje m gen 2 ti pouchon ansanm avèm la. Si nou pa gen mèt nou mèt poze CV. Ah oui!
Blag map fè tande, blag map fè atansyon. Atansyon yo gen mèt pou yo pa bat nou. Ok? E jodi a la ti video sa m pote pou nou kote ke nou pral distrè nou pral relax ansanm avèk mesye yo. Mesye yo pral manje yon melon. Yo pral etire grenn nan nan melon an. Sak fè plis grenn melon, m pral konte l apre, moun nan ap gen 50 riyais. Oh m deja gen yon chou. Wi wi oh men talè.
Bon mwen wè se e nèt grenn nan m ye. Wap lage grenn atè.
Se jan m di nou an, m pral kòmanse pou yo m te vle prezante yo. Bon m ap kite yo prezante tèt yo. M gen fiyèl mwen la ki se. Bon non pa m se Wadner donk jodi a la m pral lage grenn zòn.
M gen mesye sa a, m pa konnen e Nady salye pou mwen. Bon non pa m Mérody.
Nou pral manje melon la nou pral konte grenn melon. Nasi salye.
Ok asiste, ou mèt pran plas ou mèt chita la. Ah oui!
M bay li ok. Ok mes amours yo pral komanse m bay yo on minit pou yo fini ok men asyèt la ou pral mete l ladanl sa se 50 reais lan ok nou kapab wè ok komanse bon mwen kilè l ye. On minit. Li twazè venntwa. Ann ale. Nou mèt kòmanse. Fò manje wi fiyèl e pa ri non. Fiyèl mwen ret la l ap ri.
Don ta mwen yo.
Map wè sa kap fè plis grenn. Nou manje, manje, manje. Sa kap fè plis grenn. Nou prale. An chofe sekretè Ice la la.

Mwen yo deba yon grenn ankò.
Epi tou e kote oh wè fiyèl mwen ap byen pase la kote gen grenn yo pou nou mòde map ban nou poul.
Mwen zade kap manje tout wi.
Senkante ice senkante ice meni senkante ice la la nou wè li mes amours ann ale ann ale ann ale. Fò n pa jete melon an tou wi, fò nou manje melon an wi. O, sekretè Aysa pa ka bay lib konsa non.
Mwen ren nan kèt Ayisyen. Ann ale, ann ale.
Oh, se pa gen marengen ankò? Chaje.
Non, ou kapab manje melon an tou, manje melon an nan pita pou ete. Non, men, mwen pa pran pwen. Ayy! Deja? Bon, e bon pèdi konkou a, wi. Men 50 reais la ap gade w la tou. Mmmh.
M pa jwenn grenn ankò. Genyen. Bon mwen menm m wè grenn. Pa nan melon an m wè grenn. Men sa bouch mwen m bwè yo menm.
Non ou pa ka pran wamo non fò w manje melon an epousa pou w retire grenn yo. Sa vle di si w al pran nan a men w. Konkou a te tou mèt di bagay la te tou fasil. M janm jwenn grenn.
Ann ale, ann ale, ann ale timoun mwen, ann ale. E, genlè cheri ap genyen wi. Mwen, mwen anpi. A madanm la gen tout grenn melon atè a tou. Fòk nou pran sòn pou nou mete nan asyèt yo pou nou ka fè grenn yo wi. Si nou jete yo, nou pa ladann non.

18 19 20
Mes amours Match la genlè rèd rèd la Match la rèd Chak moun fè 44 Match la rèd Fiyèl mwen oblije di l pral rekonte pa l yo Pase l pap dakò pèdi Pase l sot jis kote l soti la Si yo fè 44 44, n ap oblije separe 51 ice la 25 25. Malezon yo fè yon pil efò. Yo wè, oh, yo oblije antann yo. Yo fè. Wi, pò yo te, wi. An reyalite, cheri t ap gri, wi. Pase ke, Fouti chita toujou fyèl. Sa k fè cheri t ap gen? E li gen ektobatè a li pa ramasel. Non sa ektobatè sa te gentan manje depi avan. Evre? Wi i mete yo la gade non kote ke li te manje. Li lage tout atè a wi. Depi yo lage li gentan gen yon 10 grenn nan menl wi. Match la rèd rèd antouka m felisite nou nou fè anpil efò E map genyen nou ankò pou yon lòt konkou. Map genyen nou pou yon lòt konkou. Alò mes amour se sa kem te pote pou nou yon bèl ti video konsa. E m swete nou enjoy epi ri ansanm avèk mesye m yo. Map genyen ankò nan yon lòt video. Si nou ta renmen yo fè plis video pou nou. Na di sa nan kòmantè a. Na di sa nan kòmantè a kòm yo chak fè 25 25. Nou wè bòl la, yo konte, yo rekonte, yo konte, yo rekonte. M fon rèv yè swa, m ap bezwen 25 real la. Ok cheri m yo, m espere pou nou enjoy ti video sa. Pataje l mes amours, se youn nan fason pou nou kapab ankouraje m pote plis video pou nou, pote plis animasyon pou nou. Pase lè nap edem pataje video yo si nou pa pataje yo map dekouraje m espere nou pataje video yo avèk zanmi nou epi bal yon like tou sa yo enpòtan tout wòl sa yo enpòtan bay yon like menm si w pa kòmante men bay yon like kanmenm pa bliye tank ou ta bliye pito like avan w fin gade video a pase pase gen. Enteresan enteresan wi. Pito nou like avan menm nou gade video a paske se youn nan fason pou nou kapab ankourajem pou m kapab pote plis travay pou nou. Se ti video a sa a, map gen yo ankò pou yon lòt konkou, na dim kisa nou vle pou m fè yo fè ok. Si se manje spaghetti, manje ze. A old me gentan gen an. Old me nan espagheti a pap konn mwen. Map gen yon katon ze yo chak ap manje. Konbyen katon ze a gen? 30 konbyen? Katon ze a gen 36 wi.

Antouka mes amour like video a janm di nou an patajel ansanm avèk plizyè zanmi nou pou yo kapab ri se ti video sa m te pote pou nou m espere nou enjoy babay mes amour m di yo babay
Valeu!
Até mais!